Bonjou bonswa bon aprè midi a tout moun kap gade tande video sa sa depan de ki kote ke wap viv e non pa mwen se Theodore e nan video sa mwen pral pale de militè ameriken yo ki antre sou sol dayiti a silteplè pa deplase paske map retounen avèk video a nan yon ti moman.

Bonjou, bonswa ankò yo. Mwen retounen. Kòm mwen te di nou paravan, non pa m se Theodore. E sijè ke m ap trete jodi a se konsènan militè ameriken yo ki debake sou sòl Dayiti a. Anpil moun ap di se yon enjerans, anpil moun ap di se yon derespektan e se yon ensilt pou le fè ke solda ameriken yo debake an Ayiti. Mwen menm, m ap di w non, se pa yon ensilt, se pa yon enjerans, Ni se pa yon derespektan paske se Ayisyen, gouvèneman Ayisyen an ki envite yo. Si ou envite m vin lakay ou, ou ouvè pòt pou mwen, mwen pa ensilte w ni mwen pa derespekte w si m antre anndan lakay ou. M vle tout moun konprann sa klè. Kounya la, èske te gen yon rezon valab pou envite militè ameriken sou sòl la? nan. Wi nou tout konnen gen yon pwoblèm kap boulvèse peyi dayiti ki se pwoblèm gang. Men kiyès moun ki papa gang yo? Kiyès moun ki manman gang? Kiyès moun ki founisè gang nan? Kiyès moun ki bay gang yo zam? Mesye sa yo se de twa jèn gason petèt ki fin lekòl, ki pa fin lekòl, ki pa jwenn travay e answit yon moun ki gen lajan, ki konn li, ki gen konesans Di yo, e ki mechan tou, di yo, men yon zam, avèk zam sa a ou kapab fè lajan. Olye ke pou m ta kreye inivèsite, olye ke pou m ta kreye lopital, olye ke pou m ta kreye otèl, Olye ke pou m ta kreye anpil restoran, olye ke pou m ta kreye anpil park oubyen sportif pou jenès la kapab okipe tèt li, ebyen nou ba yo yon zam pou yo travay pou nou. Men konpa ou pa janm konprann. Lè ke ou fin kreye yon demon, demon an ap mòde ou. Kounye a ou te panse ke ou ta pral ba yo zam nan e answit yap kontinye travay pou ou selman pot lajan ba ou? Non. Met sa nan tèt ou byen. Aprè ke ou fin kreye yon demon, o nenpot lè ke ou kreye yon demon, ou met espere pou demon sa a devore ou. Wi, men lè je l vin klere, li wè ke zam sa ap ba l manje, sepandan ou menm wap manje vyann nan, wap ba l zo a, Ebyen nenpòt nenpòt lè ke je l ouvè, nenpòt lè ke je l vin kale, l ap bezwen manje vyann tou. Ebyen se sa ti mesye sa yo ap fè la. Kounye a la yo vle manje vyann. Yo vle sispann manje zo. Kounye a la, èske gouvèneman ayisyen an an mezi pou konbat gang? Wi, si yo gen volonte. Si yo gen volonte, yo te kapab eradike tout gang nan peyi a. Le pwoblèm sè ke yo menm tou se gang. Sa vle di ke pou yo ta eradike gang, yo ta sipoze eradike tèt yo tou. Yo pap kapab. Men se la e nan vil difisil la. Men, eske yo dwe envite militè ameriken pou vin dechouke gang pou yo? Non. Se paske yo pa vle. Se yon fim k ap moute. Ameriken ap antre, Ameriken ap pwoteje byen moun ki gen kòb yo, Mesye ki founisè de gang yo, yo gen non deja. Y ap toujou rete nan pozisyon yo. E answit ameriken menm an pral tiye ti mesye ki malere yo. Eske gouvèneman an te ka jere sa? Wi, li te kapab jere sa, paske mesye ki nan gang yo, yo pa menm a 10 pou san de popilasyon an. Se paske gen yon mank de volonte. Se paske Gouvènman ayisyen an se yon bann moun ki enkonpetan, se yon bann moun ki pa konn sa k rele jere, se yon bann moun ki egoyis. Se yon bann moun ki wè tèt yo sèlman, yo pa wè tèt lòt moun. Se yon gwoup moun ke moun sa yo se itilizatè ke yo ye. Se yon gwoup moun tèt atè ke yo ye. Se yon gwoup moun wi, wi mesye ke yo ye. Se sak fè ke Ayiti nan sitiyasyon ke li ye jodi a la. Sen pou san, menm lè ke gang ta a sen pou san an Ayiti, ou pa kapab di m yon popilasyon de 12 milyon dabitan pou yo ka papab jere yon pwoblèm gang an Ayiti. Pa gen oken lòt peyi di mond ki envite yon fòs entènasyonal oubyen milti nasyonal pou vin antre nan peyi yo akoz ke yo gen yon pwoblèm avèk gang. Sa a li inaseptab, sa a li entolerab, sa a pa fè sans. Mesye dirijan ayisyen yo. Si nou se dirijan vre, nou menm nou dwe met tèt nou ansanm pou nou kapab kraze oubyen detwi gang ke nou menm nou kreye a. se nou k kreye l, nou konn nou konn kòman nou ka nou konn kòman pou nou detwi l. A mwens ke nou pa vreman gen sèvo. Ok? Paske si se ou menm ki founisè a, pa founi yo ankò. Si se ou menm ki te konn ba yo lòd pou y al fè kidnaping, pa ba yo lòd ankò. Si se ou menm ki sous yo, koupe sous la. Fè yo konnen ke done yo chanje. Fè yo konnen ke gen yon tan pou chak choz. Fè yo konnen ke nou pa kapab kontinye konsa. Kounye a yo menm si yo deside kontinye konsa e answit lage pou lage lame dèyè yo, lage lapolis dèyè yo pou yo kapab eradike yo paske nou pa kapab asepte ke peyi a ap deteryore konsa akoz yon pwoblèm gang. E yon lòt pwen ke m ta renmen touche tou konsènan gouvènman ayisyen an, Se paske mesye nou sousou twòp. Se paske mesye nou tèt atè twòp. Se paske mesye nou renmen di wi mesye twòp. Imajine w kòman yon lòt peyi ap annik fè pran telefòn li, li pran kout fil, li di w konsa ke, Mesye, mwen remake ke tout kochon ke w genyen yo afekte, yo gen maladi ladan yo, Map mande w pou tiye tout e answit nap voye lot kochon vin vann ou ki pa malad. Sou ki kritè, sou ki baz, ki fondasyon ke yo genyen pou yo akize kochon lakay ou? Pou yo di w ke kochon sa yo pa bon, yo malad e map voye lot kochon pou ou? Eske ou menm ou pa ta sipoze egzamine koze sa kap antre nan peyi a tou? Eske ou pa ta ka di yo non lè yo di ou konsa ke nou pral ba ou tout kantite, pa ba ou nou pral vann ou manje a vil pri, ou pa bezwen ankouraje kiltivatè yo pou yo travay latè ankò? Ou pa ta sipoze tèt ou kesyon. E nou ap kritike peyi ki fè sa yo. Mwen mwen pa kritike. Mwen di sòt ki pa pran lè ke enbesil ap bay. Mesye, fò nou aprann negosye. M pa gen oken pwoblèm pou vin fè m yon pwopozisyon, men mwen menm, se devwa pa m pou m di w pwopozisyon ke w fè m nan, li pa bon pou mwen. N ap fè l senkant senkant oubyen nou p ap fè l. Paske moun ki vin fè w pwopozisyon an, se nan enterè pèsonèl li ye avèk peyi l ke li vin fè pwopozisyon avè w. E ou menm tou si ke ou se yon dirijan konpetan e konsène ki renmen pèp ou, w ap mete w nan menm pozisyon avèk moun lòt peyi ki vin fè w pwopozisyon an tou. W ap kanpe, w ap gade l nan je, w ap di l wi mesye, mèsi pou pwopozisyon ke ou fè m nan, men sepandan nou pa ka fè yon pwopozisyon a 80 20, 20. Nou pa ka fè yon pwopozisyon o nou pa ka antre nan oken kontra avèk 75, 25, nap antre men mwen kapab antre yon kontra avèk 50, 50. Lap di w wi e map di w non e answit nou tout ap bay lamen nap sekwe men nou ansanm nap di mèsi nou tout retounen sou chèz nou. pou nou kapab kontinye viv. Se konsa nou fonksyone. Ou pa ka di m, le fèt ke yo di w kochon w malad, le fèt ke yo di w diri w oubyen bannann w yo enfekte akoz gen kèk pwoblèm nan kè a, san ke ou pa fè oken tès, san oken, ou pa, ou pa kreye, ou pa, ou pa, ou pa gen moun nan, ki gen laboratwa nan peyi w pou ou kapab detekte eske se vre, ou just livre w ba tèt, ou livre w. E m vin reyalize se youn nan rezon ki fè ke lè ke yon grenn Ayisyen kanpe gade yo nan zye pou l di yo non, mwen pap ka fè sa w di m fè a, ebyen yo di Ayisyen sa li menm li awogran. Yo di Ayisyen sa li menm li se yon belijeran. Yo di Ayisyen sa li menm li se, kòman, li se yon revòltan. Men sepandan se pa vre. Sepandan se pa vre. Pa gen anyen ki mal de mal nan di yon moun non ke de di l ke w mande pou m fè a, m pa kapab fè l avè w paske w pa bon pou mwen. Se devwa w antan ke gouvèneman pou w kapab defann nasyon w. Lòt moun yo se sa ke y ap fè. Se nasyon yo ap defann. Ou pa ka kont yo. Mwen menm m pa gen oken pwoblèm avèk yon moun kap defann peyi l. Sepandan, mwen gen pwoblèm avèk yon moun ki pa vle defann peyi w. E kòm gouvèneman dirijan ayisyen yo. Mesye sa yo se yon bann enkapab, se yon bann enkonpetan, e se yon moun ki sèlman kapab di an lòt kòm mo egoyis, ki renmen sèlman tèt pa yo, ki te mele yo depi yo kapab jwenn sa ke yo gen bezwen. Yo kapab, yo gen aksè pou yo vwayaje lè yo vle, madanm yo, pitit yo a letranje, ki te mele yo. Se yon djòb y ap fè, se pa afè de pèp y ap regle, se pa de peyi y ap defann, se yon afè peyi tèt pa yo. Ebyen mesye! Map di nou sa, moun kap di se yon enjerans, se yon ensilt e se yon derespektan pou le fè ke solda ameriken debake an Ayiti yo, map di nou nou tou non, se pa yon enjerans, se pa yon ensilt, se pa yon derespektan, paske. Se gouvèneman ayisyen an menm ki envite l. W ouvè pòt ba yo, yo antre. Se gouvèneman ayisyen an ki te fin kreye demon sa yo nan ba yo zam, nan ba yo enfòmasyon sou moun ki gen kòb pou y al kidnape e se moun sa yo menm kounye a la ki envite entènasyonal la pou vin mete pye l sou tè Dayiti pa akize entènasyonal la. Si w bezwen voye yon wòch dèyè, voye wòch la dèyè dirijan paw yo. Paske se yo menm ki ouvè pòt kay la ki di yo antre. Se sa ke m leve pou m di maten an, ke Bondye beni nou, na wè ankò nan yon lòt videyo paske kounya la map eseye fè yon videyo pwèske chak jou ou gen chak de jou gen chak swa jou merci e m espere ke ou konprann sa ke mwen di yo m pa nan voye toya m pa nan voye san pwen sou moun men m ap pale w verite se sak fè ke chanèl la rele chanèl san tripòt si ke mwen pa konn sa m ap di a mwen p ap pale l ok merci m ale.